Pran ti chèz ba nou pou nou kapab swiv analiz maten deba jodi a sou sa k ap pase nan peyi a la, sou sa k ap pase madam mesye osen de la polis nasyonal dayiti. Pa bliye yè nan emisyon maten deba nou te klè sou kesyon an. Ayiti son peyi ki enstab, enstabilite ke nou gen la a nou konnen l ya de sou la pratikman donke preske 30 an.

Gen de enstitisyon nan peyi a ki vin pa di dè zaktè politik anyen. E se si, lè m di dè zaktè politik, ke se di gouvèneman, ke se de lopozisyon. Dayè nou tande ki jan yo reyaji. La responsabilite di prezidan de la repiblik. E nou wè jodi a, nou gon prezidan kap dirije pa dekrè. Nou wè jodi a tou, yon prezidan ki, an fèt,

E ke pou menm bagay la ta rive la madan mesye avèk la polis nasyonal dayiti. Bay tèt ou klòch. Mwen di talè a ke jodi a sa ki la kòm sitiyasyon li pa sèlman gen rapò avèk ayisyen.
Kòrèk. Paske batay la kounye a li vin mennen, li vin ap mennen donk sou le plan jewopolitik. Ann ta di jodi a. La polis la ta kraze. Daprè nou menm sak pral pase. Enben se lame dominiken wi la kap vin la. Se lame dominiken kap vin la. An ta an ta an ta di la polis la ta kraze. Enben se le dezòd total. Enben se lame dominiken kap vin la.
Peyi k pi pre w la. Peyi peyi ki pi pre a. E pa bliye. Gon batay. Pou de peyi yo fon sèl. E dominika ap goumen pou sa anpil. Pou yon jou. Yo gen kontwòl teritwa sa a. Sòt ki bay. Enbesil ki pa pran. Enbesil ki pa pran.
Madam mesye.

lè diferant reyinyon òganize pa Fantom 509. Gwo deklarasyon w fè la wi.
Enben Louko Dezi, se Ezayi k ap pale. Louko Dezi, ban m di w yon bagay. Lè m te vin la vandredi a, m wè dlo vle tonk koule nan je m. Non pa kriye, pa kriye, pa kriye maten an. Maten an m p ap pran kriye. Louko Dezi! M p ap pran kriye a maten an menm la. Lè m vin la vandredi, Louko Dezi,

ou pa ta panse k ap mennen ti mesye yo a la boucheri. Louko Désir, bagay la fè mal pou gade pou wè 2 ajan de polis k avèk zam youn ap tire sou lòt. M vin la pou m ale, m rive sou Dèlma 33 lè bagay la.
M ale m pa la José m pral vin la. M pa kapab Louko. Pou gade pou wè yon jèn gason lonje atè kiyès ki tire sou li. On polisye parèy li. On frè dam li, yeah, on frè dam li. Louko, bagay la grav! Trè grav! Men se sa map di matin an la wi. Mwen ekip moun kap ri, kap griyen dan. Ke l te nan opozisyon, ke l te nan pouvwa. Nous avons une seule Haïti. Se sèl peyi n gen. Pa gen lòt peyi ki gen. Pa pral okenn peyi an. Pa pral okenn kote ankò Louko. El la m gen. Ou el la pou Matisan. Nan sal mwen t ale a la. Menm tonè boule m ansann Louko. Pa pral okenn kote Louko. Mwen pral okenn kote. E se la mwen te. E li fò gen yon chita pale ki fèt. Ko pa gen lòt peyi de echanj. Nou pa gen lòt peyi. Ayisyen, Ayisyen. Nou pa gen lòt peyi. E moun mèt tèt ansanm. Kestyon politik pouvwa ki kòz tout bagay sa. Li pa nòmal. Li pa nòmal. Sa kap pase la li inakseptab.

Fòk nèg yo fè anpil atansyon nan pale de eklatman sak pa dwe gen pou n pa pèdi polis la, pou n pa pèdi peyi a. Mwen plis ale pale de peyi sèt, enstitisyon polis la sèt, men peyi a tankou louko te konn di sa, gen moun ki konn pase bal la nan betiz sou baz kòmsi se ranse louko ap ranse e vrèman kòman ou pral konwen ou pral gade pou wè ou nan yon peyi pou wè la repiblik dominikèn ki pi pre a paske o nivo de la charte de l'onu sa moun nou pa konprann peyi ki pi pre w la se li kap pote sekou avè w lè gen deriv donk sa vle di ke jodi a la louko dezi m te pale ti mesye yo m te di ti mesye yo m te bay li sou yon langaj men anpil moun pat konprann pa sòti nan lari a vandredi a yo kite moun pran tèt yo e yo sòti de fèt nan lendi. e men sa li ye rezilta e je regrèt la nòt di Wo Kòmandman de la Polis Nasyonal li pa ka di ke e nòt la ale yo ale two vit an bezòy nou ko dezi il fo yn desizyon sèt men la desizyon dwa tèt reflechi pou n pa kreye yon lòt pou n pa kreye yon lòt babekyou fòk nou pa kreye yon lòt babekyou

Dayè, lè yo di fantom, lè yo di zonbi yo, yo vin reprezante e vivan yo, yo vin a vin pale, vin antre nan vivan yo sou latè pou vin pwoteje vivan yo. Men yo pa t vin, yo pa t ba yo misyon pou te touye vivan yo. Yo te ba yo misyon, fantom yo, pou te pwoteje. Ou konn tande yo di w mò manman w pwoteje w.
Donk mò manman w, mò papa w, mò frè w, mò sè w genyen pou pwoteje w, men l pa gen pou touye w. Donk gen gwo jijman k pral fèt la atravè bawon.
Donk madam mesye, an nou li nòt, an n gade nòt la rapidman donk Josue. Port-au-Prince, Port-au-Prince, le 22 mars 2021, Communiqué de presse.

ok o nivo de la polis o nivo de l'armée tout kote nèt donc sa vle di ke e m gen enpresyon ke yo gen plis sèvis sekrè yo ke an Ayiti klè yo yo yo entegre yo foure kò yo lè moun nan gen dwa gon moun kap travay nan la polis gon moun ki anndan la polis la li se ajan e se klè e se anpil moun pa konprann donc sa vle di ke jan w wè m di w la. Mesye yo pa konprann anyen. Te gen direktè jeneral de lapolis tou ki se ajan dominiken wi. Klè monchè.
Lè jodi a lè w ap gade w ap wè ke yo gen biznis an Repiblik Dominikèn. E dè depite, e dè depite, dè depite, dè depite e dè senatè de la Repiblik. Kòrèk. Se dè ajan k ap travay pou. Dè ajan k ap travay pou la Repiblik Dominikèn. Donk gen direktè jeneral de lapolis, gen dè direktè jeneral de lapolis ki t ap travay pou dominiken. E jodi a wap wè yo gen biznis an Repiblik Dominikèn. La Repiblik Dominikèn byen peye yo, yo ba yo tout mwayen kil fo e sou al gade.
Dayè depi on antre, depi on antre nan sèvis sekrè Dominiken an, yo byen jere w. Donk madam mesye, politik pou fè vini dè dè eleman de la klas mwayèn depi w nan yon sèten nivo nan peyi a, Dominikani ouvri pòt pou ou. Depi w nan yon sèten nivo nan peyi a, Dominikani ouvri pòt pou ou. Ou ta sezi ou wè kòmsi lè w rive, ou bezwen yon kay pou w lwe, ou bezwen yon apateman epi rapid. Epi menm kote a tou, w ap wè kijan yo ankadre w.
Yo voye swa yon jeneral de lame vin kote w. Donk yo vin kote w, byen avè w, soti avè w. Mezanmi branche maten deba, tande maten deba. E pa pou granmesi non.
Paske yo konn kiyès ou ye, yo konn nan ki okipasyon nan peyi a, nan ki wòl w ap jwe nan peyi a. Donk yo bezwen w pratikman.

nou ka pèdi polis la. E kòm je le dizè tout alè, e m ap swete Ezayi anpil kouraj, gen de lè li konn kriye nan emisyon, men se premye fwa m wè l kriye avèk avèk tout li menm jodi a. Donk kri, dlo ki sot nan zye Ezayi ou wè se dlo soti nan kè l, kòm yon polisye, paske pa gen ansyen polisye. Ou se polisye w ap mouri polisye. sitwayen egalman ok sitwayen angaje. Janm tap dil talè a anbasad amerikèn pozisyon el gen la fon al gade pi lwen kisak pa di nan pozisyon anbasad amerikèn nan premye bagay map di nou seke jodi an menm jan ke ou wè ke gen des ajan du sèvis sekrè donk dominiken nan peyi a se menm jan tou gen des ajan de FBI. de sèvis sekrè donk ameriken ki pratikman la nan peyi a. Pa gen anyen yo pa konnen, pa gen anyen yo bezwen konnen ke yo pap konnen. Jodi an, gen de moun la, anbasad amerikèn gen enfòmasyon sou yo, kòm moun ki kanpe, kòm bakòp, kòm bwa dèyè bannann Fantom 509. Bay tèt ou klòch.
E sa fè mwen toujou di nan emisyon Maten Deba. Fantom 509 objektif la se ki sa? Se vre ke se defann la polis. Defann lòt polisye. Men gon jan ou wè mesye yo ap pe fè pase revandikasyon yo santi ke gon lòt kote yo vle ale.

Byen antandi prezidan an, yo konn mete l nan sitiyasyon, yo ba l 3 non. Epi nan 3 non yo di l. Gen youn ki ekri pi gra an pi. Wi, yo ba l 3 non. Epi nan nan nan. Gen youn ki ekri an italik. Gen youn ki ekri an italik ou gen youn ki ekri yon jan. Epi yo di l chwazi yon moun nan 3 non sa yo. Kounye a prezidan li menm li pral gade donk moun sa a ki moun li genyen epi kiyès paske pa bliye ke lè nou pale de anbasad amerikèn li pa li pa sèlman gen rapò avèk kesyon politik. Paske avan avan menm li rive nan men prezidan oubyen lè l fin rive nan men prezidan an, gen de moun la ki nan sosyete sivil la, anbasadè a pale avèk yo, ki di yo men kiyès ou ta renmen kòm ki ta renmen vin direktè jeneral de lapolis. Epi lè sa w pral wè moun sa yo kòmanse pral rele prezidan yo oubyen prezidan rele yo pou konsiltasyon jiskaske prezidan an antann li sou yon non pami twa non sa yo. Yon eklatman de lapolis nasyonal Dayiti. m pap ba nou manti se si anbasad amerikèn vle se si lèzetazini donk yo vle l eske jodi a lèzameriken yap kite polis la ki se bebe yo eklate nan men yo mwen je kwa ke non mwen je kwa ke non e sa fè jodi a yo pran devan yo pran pozisyon yo Deja di ke yo di ke yo pap jwe la. Sa ki ka pase madam mesye? Sa ki ka pase se ke nou ka rive nan faz kote ke gon lagè ki deklare la. Ki eklate. Paske la polis sa la kounye la, Leon Charles, ou wèl detèmine. Deja gen 49 polisye la, pral gen avi de rechèch pou yo, ou wè yo komanse mete avi de rechèch kote sèten polisye. Ebyen Fantom 509 pral rete bwa kwaze tou? Antouka.
Quelle sera la réponse de Fantom 509 fas a tout pozisyon kap pran la yo? Paske pa bliye ke nap pale de nèg ki se ansyen polisye, de nèg ki konn zam, de nèg ki gen zam nan men yo, de nèg ki konn goumen.

gen anpil chans pou nou tonbe nan gè sivil polisye fas a polisye. Metan, si nan chache gade e konnen ki rezon ki fè ke tout polisye sa yo ap mouri la madan mesye. M panse ke la pa gen timoun piti. Pa gen timoun piti. Donk si pnh la gen tout polisye sa yo k ap mouri nan sen l, enben li klè wi la a. Ou pa wè li klè? Gon maten w ap wè tout polisye revòlte epi enstitisyon eklate. Mentnan eklatman pnh la ak kiyès l ap pwofite? Men sa pou n konprann se ke anbasad ameriken dèzamerken yo pa p janm kite donk pnh la eklate paske se bebe yo. Sa di la, madam mesye. Nou fèk kare nan batay. Donk moun fèk kare mouri nan peyi a. Sa n te wè petèt y a de sela yon mwa de mwa nan peyi a, li pa anyen nan sa k pral gen pou rive nan peyi a madam mesye. Pral gen anpil moun ki pral mouri ankò. Donk moun fèk kare mouri nan peyi a madam mesye. Paske. Babekyou ki vin babekyou la pa bliye ke babekyou se yon ansyen polisye toujou polisye e jodi a la e li toujou di li pap janm tire sou polisye parèy li e lè yo te fè rèd sou li a lè yo te fè rèd la ok misye kouri li gen posibilite pou l goumen pou l riposte avèk lapolis misye di l pap janm tire sou lapolis dayè sa l fè li gen yon ensiy yon tatouaj sou po li nan ponyèt goch li ki se polis nasyonal. Polis nasyonal, trè byen.
Li di, li te deklare, wo e fò, mwen menm, sa se yon enfòmasyon ke mwen menm, sa m ap di a, se bagay mwen verifye, ok, gwo lè m wè a misye, misye di l pa p janm tire sou polisye. Trè byen. Yo mèt mennen operasyon sou operasyon, pito kouri, kraze rak. E de fèt, dènye operasyon Leon Charles mennen kont misye a, apre bagay Bèlè a, misye kraze rak, kouri a tout galil, tout zam nan men l. Sa di ke madan mesye, polisye seksyon 9 yo pa pral kanpe bra kwaze. Y ap kanpe goumen. Menm jan avèk Babekyou wè jodi a la a, ki se yonn nan òm fò de la repiblik ki kanpe k ap goumen.
E swit ak yon enjistis selon li menm ke yo ta fè l sou baz ke operasyon gran ravin nan. Gran ravin nan wi. Ok, se operasyon gran ravin nan ki vin fè misye bandi. Jisteman. Paske li di l pa pral reponn kesyon paske li te tou konnen Li te tou gen enfòmasyon ke yo pral arete l. E menm jan an, Carl Henry Boucher. Carl Henry Boucher, nan maten m rele msye, m di msye, yo pral arete w. Si w ka pran anbasad, pran anbasad paske yo pral arete w. M konnen sa msye pral sibi a. Men pwoblèm Carl Henry fèk kòmanse la wi. Men sa m di w.
Y arete Carl Henry. M di Carl Henry, y ap arete w. Pwoblèm Carl Henry fèk kòmanse wi la. Wi, m di Carl Henry, il faut un bouc émissaire dans le cadre de l'opération, y ap arete w. Enben, gen yon lòt nèg ankò yo pral arete. Fòk gen yon bouc émissaire. Gen lòt nèg yo pa al arete ankò. Gen lòt nèg yo pa al arete.
Nèg la pa vini. Se kiyès sa a? Joel pa ale.
Ki Joel?
Dorival. JCP a? Joel Dorival. Fè l ale non.
Yo te konvoke l yè. Li pa ale. Li pa ale. Donk li nan maron aktyèlman la? A, m pa konnen.
E DCP a? DCP a? DCP adjwen. Ou DCP adjwen? DCP adjwen. Kòman? Ko e DCP a prensipal la kote l? Non e e se e ansyen Spolifont e Ki te dcpj? Li pat nan peyi a lè sa. Li pat nan peyi a. Li tap jwe wòl dcpj. Ah ok. Pase pa bliye la nou te poze kesyon an. Joel tap jwe wòl dcpj. Pa bliye nou te poze kesyon la. Ki lè? Li pa nan wòl de mède operasyon an. An touka, nou te poze kesyon la a. Lè yo te arete Carl Henry Boucher nou te di pou ki se sèl li menm. Paske operasyon an.
Sèti nou gen de de yo. Gen de de yo. Gen dcpj. Gen li menm ki te la. Gen tout. Bon de de yo a se nan dènye nivo a. Se dènye nivo a li pa ka pran responsablite sou le teren. Non li pa ka pran responsablite men gen kesyon gen kesyon e bakòp la e li k responsab li. Ranfò a e li k responsab li. Gen youn nan wi gen youn nan ranfò yo. Ranfò yo se li k pou responsab li. E sa fè n te poze kesyon poukisa se sèl mwen kouche. Ekoute isi a bon mwen m di nou a note ke m pa konn youn nan moun sa yo. M pa konn youn. Si se pa nan yon nèg moun moutre m youn la nan yon foto pou m di w sa se li menm. Sa vle di jis pou m di ke m pap m pap gen pwoblèm avèk youn, m pap gen pwoblèm a okenn moun. Sinon ke bagay la klè. Sa vle di verite a l ap di. Se verite a li ye.
E kèlkeswa. Popilasyon ap tann verite a.
Mesye, kèlkeswa li te manman m, li te papa m ki te la dan m, l ap toujou menm jan. Paske m pa gen pou m pwoteje okenn moun, m pa gen pou m kraze okenn moun tou. Pa gen okenn enterè. E menm jan nan dosye Magalie an. Magalie Habitant nou te di li paka yon bagay paka pase konsa pou la jistis pa tande Magalie nou te mande pou Magalie pou dcpj tande Magalie e imedyatman dcpj tande nou epi se fini kisa mwen menm m pa m wè Magalie nan foto m poko kwaze Magalie yon fwa nan vim donk sa jis pou m di w ke m pa gen enterè ni kraze yon moun m pa gen enterè okenn isi a nou pa gen verite a sèlman k ap toujou pale la nan kesyon sa k ap rive lapolis nou la mesye. Nou gon pwovèb lakay nou ki di se ti bouton ki mennen java. Java, wi. Mesye, erezman, lè bagay sa kòmanse isi a nou te Emisyon yo disponib mesye nou ka al gade yo. Lè demand ap fèt pou sendika fèt nan polis lan isi a. Diskisyon, deba nou te fè sou kesyon sendika sa. Deba ki fèt, men nou pa janm kite dosye sa yon may isi an. Paske n te konnen s on pwoblèm ki kapab vin pi gran. Men malerezman, nèg isit men kòman yo ye, yo pa gen dimansyon pou yo tande konsèy. Menm moun yo peye pou konseye yo, yo p ap tande konsèy.
Mennan, se ti bouton ki mennen java. Polisye yo y ap pwoteste, y ap mande. O debi se ki sa l te ye, bon kondisyon travay. E sesi, nou te fè, wi, nou te fè plizyè maten deba atravè peyi an. A chak maten deba sa yo, n ale nan sou komisarya oubyen komisarya ki gen nan zòn yo. Nou wè kondisyon enfra imèn ke polisye yo ap viv, y ap dòmi pa gen matla, y ap dòmi sou katon, sou yon vye, gade la komisarya de Pòtoprens. Nou te denonse bagay sa yo. Mesye, n ap gade nan lari a yon seri de polisye avèk inifòm sal sou yo. Inifòm chire sou yo. Inifòm nan lèd sou yo. Mesye, nou konnen depi lè polisye yo soti nan akademi, inifòm yo ba yo, se yo, se yo yo kite nan, e nèg la soti nan, nan, m pa konnen, nan tèl pwomosyon jiska konbyen pwomosyon l pran grad, li toujou ret avèk, se li k pou achte inifòm wi mesye. Nan ki peyi? Mesye, chèf la, se li k senbolize lotorite de leta wi. Depi m wè l, se leta a mwen wè wi. Alò pou m wè polisye a tou sal, li chire, epi l vin kanpe, li tou di ke, li tou di ke ou kapab soudoye polisye sa a. Il est vrai que e pa moun nan non, rad lan bay. Men lè ou gade kondisyon polisye ap travay. Li nan sitiyasyon. Li nan sitiyasyon pou ti dwa. Li nan bezwen. Li nan bezwen. Li nan bezwen. Gen dye nan kò mesye.
Menm katouch. Non, non, non.
M te gen pou m te fè sa. Men e. Twòp pèsistans e defèt e se sera jistis. Gon polisye ki ap travay Kot Defè. Nan moman n ap pale la, misye te Kot Defè depi yè. Yo mete non misye nan lis la e yo voye non nan lis
polisye avi de rechèch la. E de fèt misye ap travay la. Depi yè misye ap travay nan komisarya. Chak jou l nan komisarya. Kot Defè. Kot Defè.
Donk misye la e nou pral tande misye. Nou pral tande sa. E nou pral tande polisye a li menm ki li menm ok misye genyen e Alò se se yon audio l voye on voice? E wi se yon wi alò gen m gen m gen l la ok e m mèt konekte e lage sa nan mitan an. Konekte l lage l. Alò ou mèt tèmine mwen ta li l. Wi wi alò jis pou m di ke si te gen dispozisyon ki pran pou te satisfè ne serès ka mwatye revandikasyon polisye yo nan moman sa, nan moman krisyèl nou ye la, nan moman lèd nan istwa enstitisyon polisyè lan, nou pa t ap rive ladann.
Mesye, yo chita ap oule yo nan farin. Yo pran randevou avè yo, yo chita avè yo, yo pran Tout revandikasyon yo, youn pa satisfè. Yo pa menm chita kòm si fè rele yo pou swivi, pou ta di, men, men, men tan kòb nou genyen, n ap kòman, n ap kòmanse reponn nou nan tèl lè, n pran pasyans, pale avè yo. Yo pa fè sa. Y ap aji an fòs, kòm si se o kòmandman, fas a ti polisye, e, e, e, e, ajan 1, ajan 2, m pa gen lòd pou m pran nan men nou. Se sak mete nou nan kote n ye la. Ou fin pale. Se sa wi.
Kòrèk.
Foli chèf, foli gwo kòlèt alòske chèf nou se pa sa l ye. Se pa sa l ye. Josue, Josue, Josue di yon bagay la ki enpòtan, mwen menm m, ban, ban, ban m antre ladan l pou m ka di 2 mo. Se yon polisye, kòm Esaïe se te ansyen polisye ki konprann sa, yo monte yon kò polisye, men majorite fwa se se kòmandman lame.
Se, ou pa, se dirije. Se jan lapolis lan ye a, ou pa ka, paske yo gen dwa pou yo pale, yo gen dwa, gon pil bagay yo gen kòm polis, lapolis. E sitou gwoup moun ki fòme yo a, gen sendika lakay yo. Wi, alò ke kòmandman, majorite kòmandman se lame. Mwen kòmandman nan lame. Men gwo pwoblèm ki grav tou. Gen pwoblèm ki grav tou.
M kwè ke donk sou nòmil Rameau te gen pwoblèm sa a. E gen menm pwoblèm sa k poze la sou Léon Charles. Pwoblèm de kominikasyon.
Anpil.
A wi. E sa sa trè grav. Mentnan èske se se chèf la anfèt se militè a ke l ye a ki fè ke kominikasyon an pa pase. Ok men pwoblèm nan te poze sou nòmil Rameau.
Ramo tout moun di, tout moun ki, tout polisye di misye se tanperaman l. Alò fò n di tou.
Imajin nou fè, imajin nou fè. Sou Ramo, Léon Charles li nòmal. Sou Ramo, Ramo pat kominike li menm. Men pòt pawòl la te trèz aktif. Wi, wi, men kanmenm.
Te trèz aktif. Gen de lè, donk yo bezwen ke chèf la pale. Chèf la, bon wi. Li te, men koute mwen la mesye. Jodi a la, nou sòm a lè de la kominikasyon. Ou pa kab fè politik jodi a nan peyi Dayiti a pou ou pa ka kominike. E byen kominike sa trè enpòtan, mèdam mesye.